Sak pase Osten Codio a son asasina, yon asasina e lèm di yon asasina nan tout sans tèm nan jan ledwa rele asasina. Radio Mega. Yon zak ki fèt avèk premeditasyon. Mesye, padonem, m pa bezwen di 6, 7, 8, 9 bal, yo dim plizyè bal, gen moun ki di 6, genyen ki di 7, m pa fè okenn egzamen, anben m pa bezwen met tèt mwen nan pwoblèm poum di e 6, se 7, se 9, mwen di plizyè bal. Donk si y asasinen Osten Kodjo devan lakay li avèk plizyè bal, premeditasyon an li dwe parèt klè. Donk si li gen premeditasyon, li s on bagay ki planifye. E si li s on bagay ki planifye, li rele l yon asasina. Donk mentnan si l rele yon asasina, gen de moun ki planifye l. Ap gen otè a, ap gen ko-otè a, ap gen konplis yo, ap gen otè entèlektyèl moun sa yo. Dan le kad d'une affaire juridique, w ap bezwen arete de moun lan kad dosye sa a. Men dotre pa, lè w ap leve nivo analiz la, fòk ou di tèt ou monchè nou gen nenpòt 5 a 6 moun ki te aktif sou kanal la ki mouri. E konbyen tan kanal la gen li fèt? Se avanyè la? Èske moun yo sa yo ta dwe mouri sibit konsa? Bon nou pa ka anpeche lanmò. Èske moun sa yo ta dwe mouri sibit konsa? E si wi, kiyès? Kiyès k ap manje yo? Kiyès k ap manje yo? E la a, mwen di tèt mwen, san m pa bezwen akize, m poze kesyon sa a, èske la Repiblik Dominikèn, le sèvis sekrè dominiken, èske l pa lan kesyon sa a? Èske l pa la a? E si n ap akize, ke n akize yo pa non. Si n ap fè ankèt, ke n fè ankèt yo. Pou nou di tèt nou, èske se yo k ap fè n sa a? Èske yo patisipe nan fè n sa a? Kodjo mouri wi kodjo mouri se ki è fè è fè y asasine kodjo ok men nan kounye a ki ès ki dèyè asasina a wi konn ki ès ki dèyèl kòm antre lwi e le direktè depatmantal de la brigad de sekirite dè zè pwoteje bsap sa n mach pa sa pat mache byen kòm pwoblèm nan li vizib e m bal di yon ti bagay. Kodio di yon bagay ke m abitye di chak jou la nan deklarasyon m sot jwe la. Se toutan m ap di pa gen 2 leta, pwoblèm yo dwe jere de manyè enstitisyonèl, pwoblèm yo pa dwe jere sou plas piblik. Imedyatman 2 moun nan leta, yon pwoblèm ap jere sou plas piblik, sa k pi fèb la ap pase anba. Egzanp lan klè deja wi, Jovenel a mèt Seyan. Egzanp lan klè deja wi, KPT a Gary Conille. Egzanp lan klè deja wi. Kapete a a Alix Bondye fizeme donk gon nivo pwoblèm nan rive mèd li gentan pran lari e depil gentan pran lari wap difisil pou jerel ankò piske lal vin pran yon bagay enstitisyonèl imedyatman li vin sou plas piblik enben pa gen enstitisyon ankò enben se menm bagay sa Kodjo sot di misye gen anpil dimansyon misye sot diw ke kòm responsab la se te yon chèf kite anlè li li genyen de dokiman. ke l abitye ekri ANAP deja, li pa janm pale yo nan laprès. Piske l konnen se don enstitisyon li ye, gen yon fason enstitisyon an trete de dosye administratif. Enben, si w ap trete yon dosye administratif, e pa nan briganday non pou w trete l. Si w ap trete yon dosye administratif, se pa nan kout kab non pou w trete l. Si w ap trete yon dosye administratif, enben jisteman, e pa nan tire voye chak moun ap rale jipon e wotè tèt ou pou w trete l. Gen yon pwosedi. E lalwa sou la fonksyon piblik, li di, men 1, 2, 3. Menm si w pa ta nan lwa su la fonksyon piblik, gon gwo bout tonton tribinal an Ayiti k rele la kou dè kont. La kou dè kont? Gon pakèt moun yo a yo revoke dan de pòs. Yo pa fè tole ak sa. Y annik desann kou dè kont lan. Yes, y ale nan kou dè kont lan, piske le dwa administratif di men kouman sa trete. Dwa administratif la di sa. Kou dèkont son tribinal li ye, son tribinal administratif. E jan m toujou renmen di l, nous avons un droit procédural. Jan m toujou renmen di l, nous avons un droit préétabli. Le droit préétabli que nous avons, se dwa sa ki di, loske gon pwoblèm, men kote pou n ale. Alò imajine w ap travay nan yon enstitisyon deta, yon enstitisyon leta, yo mal revoke w, w al kou dèkont? Lè w al kou dèkont la w al fè yon bagay ki rele rekou. Gen yon pakèt ajan de sekirite k ap travay pou nan de konpayi. Se toutan y ap revoke yo. Donk yo oblije toutan nan ministè afè sosyal. E lè y al nan ministè afè sosyal, se le dwa di travay wi y al rale. A wi. Se le kòd di travay. Se le dwa di travay. Se yo y al rale wi. Sa vle di ki sa? Gen kote pou nou trete pwoblèm yo. Gen yon mannyè pou nou trete pwoblèm yo. E se le dwa pre-etabli. Lè m di nou zav on dwa pre-etabli men sa m vle di zanmi oditè. La lwa di tout bagay deja. Nou se peyi vwazen. Eske si se avek yo nou te goumen, enben nou gen nenpot 5 a 6 moun ki mouri. De moun ki te aktif sou kanal la, kèt eske sa pa atire atansyon nou? Hein? Eske sa pa atire atansyon nou? Soti sou bos e fanm nan ki te toujou anlè. Ok? Li mouri san malad. Gen yon sòt de patnè mayo blan ki te rele Kanaldo, yon bagay konsa. Li mouri san malad. Gen yon responsab ki te yon sòt de responsab fwontyè. Li mouri. Ok? E m pral di nou yon bagay. An deyò de analiz sa, m ap fè yon lòt analiz pou nou. Ok? An deyò de sa m ta ka di, nan fon analiz, m pral di sa ankò. Nou dakò ke Wanament vin yon zòn fasil pou moun tiye moun? Wanament moun bay moun bal fasil. Li bay moun bal fasil. La ankò, èske nou pa dwe atire atansyon moun sou, paske peyi vwazen nou an se la Repiblik Dominikèn. A peyi n t ap goumen sou kesyon kanal la, se la Repiblik Dominikèn. Nenpòt 5 a 6 moun mouri de moun ki te aktif sou kanal la. Lè m fin tou nenpòt 5 a 6 moun mouri, pastè Moyiz sot arete la a. Eske l pa dwe atire atansyon m? Eske nou pa ta ka di moun sa yo se de moun ki jisteman t ap batay pou la dinite ayisyèn, m ta ka di la dinite imèn? Eske moun sa yo se pa de moun jisteman ki t ap goumen pou yon sòt de souverènte ayisyèn? E ke pou konba yo livre, sa oblije koute yo lavi yo. Eske nou pa ka di sa? Pou konba moun sa yo livre, sa koute yo lavi yo. N ap bezwen leve dimansyon deba a. E jodi a, se Ostèn Kodio, sa li menm depi w di kanal la, ou pa ka pa wè l. Eske lesè oubyen eske Larepiblik Dominikèn pa nan bagay sa a? Kisa k dèyè pou kanal la? Se kòmkwa gon moun k ap eksplwate l. E jisteman, ou tande gon kesyon de eksplwatasyon sab nan kanal la. Kodian sot di l talè a la. A damne kontre jij Jean Roger Noël si se trè bon. Manda damne.

Selon la jistis, madam Wendelle Coq Thélot est bel et bien vivante. Selon la jistis, selon la jistis, pou jij ki mete manda deyò ou, e jij la pa kontante li mete yon manda kòmsi li mete l dèyè, li bay adrès kote pou y al pran w nan Limonad. Sinon, jij la ta envite Jovenel Moïse a tit de temwen.

jij la gen gwo gwo responsabilite. Paske kèlke pa, m tap gade mwen menm pou m konprann. M pa konnen si jij la konsyan oubyen dakò ke se politik la kap fè tout sa lap fè a, li pa gen pwoblèm dirèk avèk dcpj. M pa konn si w wè kote m ye. Petèt ke li pale avèk mesye dcpj yo, mesye dcpj yo rakonte l jan politik la mete pye sou kote, m pa konnen, petèt. Men dan le ka kontrè a. Si dcpj depa w li menm menm rantre nan rebelyon avèk ou avan menm n ta pale de manda damne sa w konprann n ta trete la m ap pale de Robben sèlman si m te nan plas jij la se premye pwoblèm nan dabò m pa renmen depi w bal di pwoblèm mwen m son moun konsa Vlad si m gen yon pwoblèm avè w pa vin rakontre m se m pa renmen lè moun konn m se ou gen yon pwoblèm ak moun nan epi w ap pale tout lòt bagay avè l nan m pa konsa avan n pale de lòt bagay premye pwoblèm sa n gen kòm pwoblèm nan fò n rezoud li dabò m pa pral pale de lòt bagay kòmsi m bleye kòmsi se de ryen non non non Ba ou vin fè m yon bagay kòmsi ou pase sou li. Non m pa p pran nan men w. Fò n jere premye pwoblèm nou nan chanm nan yon fason pou n ka byen demare bagay la. Sa n pral gen pou n fè ansanm yo, nou trete l pou n pa gen pwoblèm ankò. Èske w konprann? Amwen ke jij la nan diskisyon avèk lè responsab de la dcpj li eksplike l bagay la ki sa l ye e l konnen li annafè avèk politik la li pa annafè avèk. Men nan le ka kontrè.

E nan faz sa kounye a la, si w an anfavè politik la, bon nèg ou te dedoze anvan. Wi, menm la tou, a s on lòt nivo li ye la.
Ou idantifye de moun ki w nan bagay avèk ou. Sa fè nou te di klè, nan moman an gen dcpj anfas jij la, nan moman an gen CSPJ anfas jij la, nan moman an gen dwazimen anfas jij la, e nan moman an gen le gouvèneman anfas jij la. Gen laprès ki anfas li. E san konte laprès ki anfas jij la. Nan an bliye sa, fòtil byen ke le jij. Gen ase de dimansyon pou konprann. Pa gen blag la.
Dyab la bonjou lap manje w. Pa di l bonjou tou lap vale w pi rèd. Te dwe gen manda dam Lobey a la atè a la. Depi apre frekansite ke dam Lobey a te fè a ekri CSPJ sou ou menm nan, gen bagay ke Bebe pran kòm dispozisyon. Tout lapolis te vle egzekite, tout yo pa vle men manda dam la. Ou fè l nèt kon frekan ou trete dosye sa. Votre honneur kom majistra. Aprè misye pa gen madam li, m pa konnen. Eske jij la gen lòt bagay l ap trete m pa konnen. Men gen lòt bagay m poko ap di. N ap tann jiska prezan lòdonans di jij. Paske se nan òdonans lan ou pral konprann anpil bagay. E se lè sa ou pral ka fè konklizyon eske se yon bon jij, eske se yon move jij tou. Zafè nou isi a nou pa twò prese vla. N ap swiv. Nou pa voye vant nou la. Ou konprann? Kouri al voye flè pou nèg. Epi sa w tande a la. Se menm de pèp la. Vòt bridan nou trè pridan izi a. Eske jij la trè serye? Eske jij la gon bagay serye lap regle? Jiska prezan nou wè gen de siy ki montre wi li pizoumen serye. Eske nou ka pran siy sa yo nou fè konklizyon? Non nou poko ka fè konklizyon. Nap tann jiska prezan lòdonans. Pase gen anpil moun ki an difikilte nan moman.

Nèg kap vin lèblèb bwa anban nan moulen li pral wè sa map fè nèg kap diw se steri kyes wap rele nou la pi rèd paske nap pale de verite nou pa gen problèm ak moun nap pale sa ki jis sa ki dwat sa ki klè ba nenpòt kyes ki pale de dosye sa gen bagay sa krive chèzoun sa non tou ha anpil moun gen vin gadon wi e ti kanè a wi misye pale ti kanè misye pale de ti bwa misye ap mete enfòmasyon deyò.

Mwen menm mwen fè yon chwa, mwen mete tèt mwen an sekirite pou batay la kontinye e sesi pa gen nèg kap kapab achte m map kontinye goumen jiskaske Ayiti libere ikonpri pou prezidan repiblik lan Jovenel Moïse jwenn jistis. Donk ou menm ou klè sou kesyon sa a, ou pa ou pap bay pèsonn nèg arete w ankò, se pozisyon pa w? Tonè kraze m m pito mouri. Ou pito mouri? Map goumen.
Bon. Map goumen.
Eehh. Map goumen pou mwen pa yon kriminèl, mwen pa yon kriminèl, map konbat kriminalite avèk bouch mwen nan peyi a, gras a Dye gen yon gwo emisyon ki rele mikwo verite ki banm pale, ki banm defann peyi m, ki di poum di, ki banm espas kote ke poum di non, nèg yo pa gen dwa konplote asasina. Nenpòt jan wi yon nèg ki di nenpòt jan kòm rive sou nèg yo tel fò misye ap bay ap pale.

Se Roudy Sanon, y al rankontre ansanm avèk jij Guy Hyppolite, yo mande l pou l arete m sinon y ap fè revoke l. E se si misye aksepte fè djòb sal la. Mwen m ap goumen avè l paske m bon bandi, m bon kriminèl, m ap denonse bandi, nèg pa ka vle trete m tankou bandi.
Mèt Robens Telfort, mwen pèsekisyon m kòmanse, pèsekisyon m kòmanse depi jou mwen te aksepte al reponn kesyon jij Pierre Denis Cyprien, ki te jije ke l nesesè etandone ke mwen s on nèg ki fè anpil tan bò kote kolonbyen yo ki asasine nan kad e ki ki arete nan kad dosye asasinay Prezidan Jovenel Moïse la. Yo, li te deside tande m paske m te pataje menm selil ansanm avèk e James Solage e Joseph Vincent. Li deside tande m paske gen yon seri de moun e mwen pale de yo ke m di moun sa yo yo konn lanmò Prezidan. Li te vle jwenn yon mo nan bouch mwen, li envite m, m al reponn kesyon jij lan.

M pat pale, m leve silansyezman, m al reponn kesyon jij la, mwen di tout, mwen di jij la sa m, sa m tande, sa m konprann, sa ke kèk nèg di, men mwen menm mwen pat la, m te nan prizon lè prezidan te asasine. Donk, e aprè sa, e nèg yo deside atake m, yo tante asasine m, yo pa reyisi, kounye a y al aktive yon jij ki te libere m, donk kote ke menm jij sa k te libere m nan, ki poutan òdonans. Pou l tann pou l rann òdonans li, li konn sa l pral di nan òdonans lan, li deside rele m pou l arete m. E se si li di m menm l ap arete m paske m ap enmerde Pierre Esperance. Li pa nòmal. Li pa nòmal. Li di sa? Kòman? Se yon bagay serye? Wi, wi, jij lan di m ke, donk, li fè kòm si se yon konsèy ke l ap ban mwen. Jij lan di m, e li wè se bouch mwen y ap fè m peye paske mwen pa konn anyen nan sde sa y ap repwoche m yo. Li menm etan ke jij li deside libere m. Men. Mwen pa sipoze ale mède Pierre Esperance paske m konnen ke son ti piti m ye devan l. Mwen di onorab majistra, se mwen k pou repete mo ti piti a paske lè yo atake m se ou pou m rele. Ou pa ka jij pou w ap di ke Pierre Esperance gen kontwòl tout sistèm nan, m pa gen dwa ap site non Roudy Sanon. Sa ki p ap pi mal, jij lan pral di m ke li pa pè Roudy Sanon non, men son nèg ki maledve. Sa vle di paske yon nèg maledve l ka joure jij lan, jij la oblije fè fè nenpòt bagay pou li pou l pwoteje tèt pa l pou nèg la pa atake l. Kijan fè konnen ke sil pa aretem sil pa aretem Roody Sanon ap di se kòb kel pran nan menm ke Roody Sanon di se kòb kel pran nan menm ke Roody Sanon di sa paske si Roody Sanon ka vin nan biwo jij Guy Hyppolite poul vin mandel kòmanl fè lagon moun etanke jij ke ou ye ou se reprezantan Bondye sou tè a ou pa tou kenbe Roody Sanon. Se mwen ki pou mwen tèt mwen ba ou pou arete monchè w pa jij, depi jou sa jij la te dwe demisyone e li di m liberasyon an ilegal, m di majistra kòman w fè di m liberasyon an ilegal se ou ki te libere m, kisa m gen pou wè nan bagay konsa li di non e pa paske w koupab non men jan dosye a te monte a m pat ka ba w men leve donk si jij la estime ke m pat mwen pat kalifye pou m te gen men leve ke l ekri yon lèt de demisyon pote l nan CSPJ. Kel ekri lèt demisyon li pote l nan CSPJ si si liberasyon m nan te ilegal. Se abi yo fè m, se paske m ap denonse sistèm nan, se paske m anfas gouvènman an, donk yo mete yon dosye sou do m. Kounye a Mèt Tèlfò, kisa w konprann yo pral di? Yo mete asasina e konplisite nan asasina pou ki rezon? Se pou relasyon m avèk komisè Jean Ernest Muscadin wi. Mwen fè, sa vle di mwen konplis, mwen konplis de bandi ke komisè a stope nan Nip ak nan gran Sid peyi an.

Mwen konplis de tout bandi k mouri nan nip. Mwen pa mwen pa avoka, mwen pa avoka, mwen pa sibtiti komisè gouvènman, m pa travay de konsè avèk komisè Muscadin. Yon foto ke m fè a komisè a, yon foto, etanke etanke jounalis Ayiti Libète tout ekip la deplase n al fè yon entèvyou ak komisè gouvènman an, monchè Ido m di l fè yon foto avè m, m fè yon foto a komisè a. M tout yo la m te gentan fè foto a gang. Komisè Muscadin son gangs. M pat gen dwa fè foto avèl. Tout moun ki mouri nan nip m responsab yo. E komisè Muscadin te di byen nenpòt moun ki estime kel t yon inosan vin pote plent vin di ki inosan. Yo pa aksèpte. Yo pa janm fè sa. Yo pa janm fè sa. Kounya se mwen menm ki fè foto ansanm avèk li. Donk mwen konplis de moun ki mouri yo e m panse ke Menm lanmò san jou te di sa nan yon video li di si te gon miskaden ki te touyel lèl te fèk kòmanse li patap bay pwoblèm sa lap bay jodi an mwen pa di ke miskaden byen travay ou pa men gon chèf gang ki te gen konsyans yon minimòm de konsyans ki di si depi nan premye zak li te fè a te gon komisè miskaden ki te stopel jodi a li patap fè lanmò san jou sa. Godfene Jason fas avèk emisyon manda.

Ale fè wout nou jodia mesye blòd ekilib m kite n pou 2 rezon 1 1 gen yon pati bandi ki rele blòk ekilib ki rele ekilib ki siyatè pak la 2 genyen entri ki te vin batay kont PM nan nan blòk la pou batay kont Yon moun kap bay sekirite pandan m wè lap travay mwen kite l epi nou fè kolektiv de sinyatè Tupac ki gen 93 sinyatè mèsi anpil mesye. Jou premye minis Alidije Fils Aimé ta moutrem li pa gen volonte premye nèg kap vin la kap di premye Alidije Fils Aimé ou pa gen volonte men sa mwen egzije pou pèp la m fin. Ma kesyon yo te santre sur les elections. Tande m.
Jou premye minis la te refize men pa gen volonte pou rezoud pwoblèm nan. Mwen menm k ap vin la a, m ap di pa gen volonte e m ap oblije fè l kite peyi a. Men gen volonte. Men li gen volonte. Li gen volonte. Li gen volonte e l ap fè eleksyon e pral genyen. Peyi a pral rive sou li. Kòman se stab? Vrèman mesye sekirite eleksyon sa dwe. Tout detraktè yo Ale fè wout nou jodia mesye blòk ekilib kite nou de rezon 1 1 gen yon pati bandi ki rele blòk ekilib ki rele ekilib ki siyatè pak la 2 genyen entwi ki te vin batay kont PM nan nan blòk la pou batay kont yon moun kap kap bay sekirite pandan m wè lap travay. Mwen kite l epi nou fè kolektiv de sinyatè ki pa ki gen 95 sinyatè. Mèsi anpil mesye. Jou premye minis Alidije Fils-Aimé ta moutrem li pa gen volonte premye nèg kap vin la kap di premye minis Alidije Fils-Aimé ou pa gen volonte men sa mwen egzije pou pèp la m fin. Ma kesyon yo te santre sur les elections. Tande m.
Jou mwen ye minzal m refize men pa gen volonte pou rezoud pwoblèm nan. Mwen menm k ap vin la a, m ap di pa gen volonte e m ap oblije fè l kite peyi a. Men gen volonte. Men gen volonte, li gen volonte, li gen volonte e l ap fè eleksyon e pral genyen peyi a pral rive sou li. Kòman se stab? Vrèman mesye sekirite eleksyon sa vle. Tout detraktè yo. Ale fè wout nou jodi a mesye m bloke ekilib m kite l pou 2 rezon 1 1 gen yon pati bandi ki rele bloke ekilib ki rele ekilib ki siyatè pak la 2 genyen entru ki te vin batay kont PM nan nan bloke.